Bonjou, bonjou, bonswa! Yon lòt fwa ankò nou di nou byenveni sou chanèl Pwofesyonèl an Liy nan. Pa bliye abòne epi pataje l avèk yon lòt zanmi. Nan video sa nou pwal fin fon ti pale ansanm avew koman ou ka fè devi nan yon mach eskalye. Si nap gade la nou wè la son mach eskalye nap fè. Nou wè kote deja nou deja komanse mach la. Men li pap pwoblèm pou nou ka fè devi a ansanm avew nan mach la. Nou fè anpil videyo, nou pran anpil videyo, nou pale d'anpil sijè men sa a son lòt tèm ki vrèman diferan. Yon lòt fwa ankò n'ap di w pa bliye abòne epi pataje l avèk yon lòt zanmi. Kòman w kapab fè devi nan yon mach eskalye? E pou nou di ou byen, nou vin pale avè w de devi a, men nou pa vin pale avè w kòman pou kapab poze mach la. Videyo sa ap vini aprè. Li enpòtan avè w pou ka konnen kòman pou ka fè devi a. E si n ap gade la. Map travay avèk yon seramik ki vin tou prepare pou mach la. Seramik sa, map fon ti montre nou pou nou kapab wèl pi byen. Sa son ti piti. Ti piti sa, li mezire 15. Non padon 17 santimèt. Pa longè a n ap jwenn longè a gen 120 ladan l ki se pou anba figi sa n ap gade la, figi sa n ap gade anba la ni pou se pati sa l ye n ap gade pati sa la li gen An nou pran l konsa. Li gen 30 pa 120 santimèt. Men si nou ta vle gade l nan katon an, nou pral wè gen yon gwo diferans nan katon an. An nou al fè yon ti gade nan katon seramik la pou nou wè.

Nan katon sa, nou wè katon an gen ladan l. 1200 pa 70 milimèt. Nou te fè yon videyo kote nou te pale avèw de milimèt. Li enpòtan pou konn kapab konvèti milimèt an santimèt. Pase gen travay wap fè, se sa yo konn baw li. E si son plan kay yo baw tou, e konsa ou ka fè plan kay la. Ok, mach sa, Kòm nou wè seramik la vin tou prepare pou mach la. Lè nou gade mach la nou wè mach la gen 30 2 santimèt e seramik la vin 30. Nou wè sa la gen 18 e seramik la vin 17. La nou deja gen tout mach yo avèk tout kalkil la. Ki sa nou pral fè pou nou kapab detèmine konbyen grenn seramik machin ap pran? Paske la, yo ka pote machin la pou nou tou kòlkile, men lè nou fè devi a, nou ka jwenn y ap pran plis oubyen mwens seramik. Oke. Pou w ka fè machin la, menm jan w wè la deja pral gen, n ap pral fè l 17 pa 30, n ap fè 17 la pa 30, e konsa n ap pral fè machin la, men nou ka fè yon devi avèk machin la tou. Depi sa nap depi sa nou pral fè la. Gade sa nap fè a trè byen. Nan depi sa. Nap moute ladanl. Nap kontwole konbyen mach nou jwenn la. Nou jwenn la gen yonn, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mach sa nou jwenn la, na pral pran sinta nou. Anwo, n ap pran chinga sa anwo, n ap desann li anba la. Sa nou jwenn nan, nou pral divize l pa tan mach nou te jwenn yo. La, li pral ba nou konbyen mach yo ap ye. Menmsi nou ta va wè mach la gen 30, It ap si gen 7. It ap gen 7 mach. Ou ka wè, lè w ap poze l, ou ka vin jwenn yon mach an plis. E ou ka jwenn yon mach tou mwens. Se konsa travay sa yo fèt. Menm lè e pa tout fwa ou ka jwenn jan y soti egzakteman konsa. E ou ka fè l tou jwenn yon gen yon ki plis oubyen gen yon ki mwens. Sa k fè li enpòtan pou w kapab fè kalkil sa konsa. E konsa tou, pou w kapab konnen konbyen grenn seramik mach la ap pran. Paske la a, ou gon seramik ki vini tou mezire. Nou wè seramik la mezire 30 pa longè, non, 30 de lajè, 120 pa longè. Lòt ti piti a ki se sa k apral nan figi sa yo, nou wè l gen 17 pa 120. Sa k fè m di nou li enpòtan pou nou toujou rete aktif sou chanèl sa a. Chak semèn nap ba nou yon videyo pou kapab rafrechi memwa nou. Epitou nou prepare tou de yon seminè. Seminè sa, nap fè seminè sa avèw de fason. Nou gen pwogram pou Ayiti, nap prale mwad mas e mwad me, nou pral fè yon seminè, si gen moun ki vle patisipe avèk nou, moun nan dwe kite nimewo telefòn li, pase mwad mas la nan prale Ayiti nou pral fè aranjman pou nou kapab kòmanse seminè a nan fen mwad mas la oubyen nan mwad Me. Pou Sendomeng, moun nan pa gen pwoblèm. Nenpòt moun ki vle yon kou avèk nou, moun nan ka vin lakay nou. N ap ba moun nan yon kote, n ap fè kou avèk moun nan. Lè nou fin fè kou sa avèk moun nan, nou pral avèk moun nan nan yon santye pou n al fè pratik avèk moun nan fizikman. Fizikman, nou pral avèk moun nan nan yon santye. Bon, yon lòt bagay m te vle moutre nou ankò nan defi a, pa bliye nan mach la, gen sa ki son pati apa nan mach la. Menm lè w fin fè devi tanm mache w ap jwenn men pa bliye pati sa se yon lòt tip de seramik li pral gen ladan l pa tip seramik sa ou dwe fè kalkil ou apa kalkil sa ou pral pran longè ladan l wal pran longè ladan l pa lajè w ap pral miltipliye pou wè konbyen mèt w ap bezwen paske nan mache sa w ap jwenn li gen de Ti de seramik konsa ladan l. De poz. Sa se kote moun nan ka poze yo. Lè moun nan nan mach la, ou jwenn li, li gen de ladan l. Lè w ap fè devi a tou, ou dwe fè kontwòl sa nan devi a apa. Hey frè m yo, pa bliye abone chanèl la epi pataje l avèk yon lòt zanmi. Rèv pa nou, se pataje tout konesans nou gen ansanm avè w nan seramik. Nap tounen avèw ankò nan lòt pwochèn videyo pou nou moutre w jan ou kapab poze ti demach eskalye sa yo.